7 mas se toujou anivèsè m men 7 mas ane 2021 sa mwen pa t chwazi selebre anivèsè an menm jan m te konn selebre l tankou anpil ane ki pase. Mwen konn selebre se. E m koupe gato, pete chanpay, bwè manje avèk anpil zanmi. Men 7 mas ane sa mwen chwazi fè yon lòt bagay nan plas sa yo. Donk se sa menm ke mwen vin esplike nan ti videyo sa. Pou kèk zanmi petèt yo te ka tap tann pou m te envite yo pou anivèsè menm jan yo menm tou gen anpil zanmi ki nan. antouraj mwen konn fèl e mwen pa fèl ane sa mwen vle fè ti video sa nan de 3 minit ki pap anpil tan pou m esplike kisa mwen te fè nan plas selebrasyon anivèsè sa jan m te konn fèl pandan plizyè ane rete gwo bonjou gwo bonswa pou tout moun non mwen se Mardoche Bonheur E se yon plezi pou mwen pote ti video sa ba nou. Ki sa ke mwen reyalize nan plas selebrasyon anivèsè m nan. Donk, mwen vle koube mwen byen ba pou mwen remèsye e felisite chak grenn moun ki te swete mwen bòn anivèsè. E mèsi pa sifi. Espesyalman avèk moun ki te fè anpil swè sou lavi m, swete anpil anpil bèl bagay Mwen espere ke God nan li pran nòt e fè tout sa ke nou swete yo reyalize. Rezon ki koz mwen pa selebre anivèsè an nan fason ke m te konn selebre l jan m konn di nou nan kèk plizyè ane ki pase, se jis, Humm pwogram ke mwen te reyalize avèk fondasyon an Desanm 2020 mwen te Ayiti e mwen te òganize yon pwogram avèk fondasyon FIPRIM e mwen se te delege jeneral fondasyon sa a nan distribisyon kèk bwat alimant nou tap pote bay kèk moun donk mwen te twouve lakay anpil moun ki sitiyasyon an te ekstrèmeman ekstrèmeman konplike donk mwen te chwazi di mwen te santi nan mwen menm pou m pa selebre anivèsè an ke fè sa a pito ki sa mwen fè mwen chwazi kèlke nan moun sa yo ke mwen te twouve Efektivman sitiyasyon li vrèman difisil e moun sa yo aparamman depi w wè moun sa yo a lèy ni w ap wè efektivman vi an li vrèman konplike lakay yo. E sitou e dam sa li te esplike mwen mwen menm pèsonèlman ke li gen yon pwoblèm e dan k ap domine li. Donk li te bezwen fè. M te di mwen menm pèsonèlman, nan plas anivèsè m nan, m ap fè moun sa yo kado yon anvlòp k ap gen yon ti tchotcho ladan. Pou yon rezon ou pou yon lòt, m p ap chwazi repete kantite anvlòp sa ap gen anndan l. Men se sa ke mwen te chwazi fè e volonte m e lanmou ke mwen genyen pou moun sa yo e jan sa te epate m, jan m t ap swiv sitiyasyon an, kòman li te ye e mwen te chwazi di mwen p ap selebre anivèsè m jan m te konn selebre l e m ap pran kòb sa yo m ap fè moun sa yo kado yon anvlòp m ap fè yo chak rive jwenn yon anvlòp. nan plas kòb ke mwen tap selebre anivèsè m nan. Donk, se sa ke mwen te chwazi fè pou moman anivèsè m nan ki se 7 mas ane 2021 an ke mwen pat selebre l e se sa k fè anpil zanmi ke m pat envite yo. Donk, videyo sa se sèlman sa ke mwen te vle pataje avèk nou ladan e se sa k fè mwen pap mande ni like, ni abòne, ni pataje. Petèt yon moun ka toujou chwazi fè l. sa nan video sa men enpòtans lan se pa sa ditou enpòtans lan se pa sa se esplike ki sa mwen te fè nan plas de selebrasyon anivèsè mwen donk mèsi mèsi avèk tout moun mèsi a ou menm pèsonèlman ki tap gade video sa toujou rete swiv nou sou paj fondasyon fiprim nan menm lè Mwen menm tou nou kapab jwenn m anpil video m sou non Ti Bonè Dopalè. Toujou rete swiv pou nou kapab gen tout dènye aktyalite nou e konsa ou pap rate pyès okazyon nan sa ke nap gen pou nou pataje yo. Ankò yn fwa mèsi e mwen swete ke ou bay video sa anpil atansyon, ou bay video sa anpil enpòtans.